Bebe dezole sorry mil excuse boo m pa wè mwen menm vre kap viv sou tè sa san ou e m franchman m santi m damou men e pa sa l ta sipoze ye e ki sa l ta sipoze ye
m renmen w se swa youn nan nou m oblije di l oh cheri sa kap pase konsa cheri pou jou ta byen banm flash ke nan otèl la cheri men bebe oh. Yo tap byen gouye sou mwen oh bebe m oh sa pa pase w konsa cheri sa pa sa pase. Se te yon misyon. Se sa mwen menm ou byen ou menm. Men kòman eksplike.
Dezole.
Manzè di pa gen dènye chans pou youn nan nou men se egzanp lap trase li trase yon egzanp oh e sa l fè nou konnen bon sa bebe m pa konprann li menm non pandan l fin touye Nikita sa w konn manzè fè li fè nou.

Al mande bòs la sa l fè avè l. Bòs la se yon bòs moun. Kòm lòt sekirite a pa t la e sèl Blak Satan ki te la, al mande Blak Satan sa l fè avè l. M pa konnen.
Gade jan bòs la vin kriyèl mezanmi. Pa gen pè di yo.
Kounye a la fò m poze wi. Mwen mouri.
Mwen menm sèm se nouvèl lan m te vin ba ou m pa prete m ale frèm m pral benyen pou m al travay nap gentan pale Tracy fò nou pridan wi e pa pridan sèlman non pri pri pri pri pri pridan pri bouch tout pri yo nè tout sèm. Al benyen pou al travay.
Ooh men bon kounye la sam pral fè la kòm tout moun pa damou gason mwen menm e si yon jou m ta kwaze yon nèg kem ta tonbe damou kisam pral fè avèl mwen ta mande li mwen m pral damou nèg vre genlè map touye yo wi ooh banm antre bagay sa pran bann ti dlo gadon sezisman.
Gen yon bagay kap travèsem nan moman an kòmsi m prèske santim pa ka papa ankò menm. Sa m ye pou ou? Sa kap travèsew la? Non avan tou, sa m ye pou ou?
Anbaka nan fè pleonas ak Ralph sa w ye pou mwen, e pa mennaj mwen w ye poukisa? Manti m pa mennaj ou, si m te mennaj ou gen kèk bagay k ap pase e pa konsa l t ap ye? Sa k ap pase la ankò? M pa ka, dènyeman la m kwaze Djimiki nan lari, Djimiki ap fòse pou m kite w wi, e se mennaj ou pil bagay, yo. Esplike banm yon ti bagay yon ti bagay de sa m pa konprann. Kèt di men kisa m pa konn sa poum fè avèl m fè gwo brek nan lari avèl deja poul pa rantre danl nan afèm oubyen pa vin entewonp relasyon m. Anh tande sim byen konprann. Anh sa lap dim nan. Anh sa jimiki di a e pa vre ou pa pale a jimiki vre.
Kisa pou m di w ankò pou kwè mwen avèk Jimmiky nou pa nan yon relasyon? Sa k pase menm? Gwo nouvèl m pran, m pa fin kwè. Bon mwen menm a di pou sa m pa kwè ladan l paske m pa kwè Bossa t ap janm oze pou l ta fè yon bagay konsa. M kwè chak moun ki fè yon erè gen yon dènye chans. Ban m yon ti esplikasyon de istwa Nikita. Kweensi, wè mwen menm ki t ap viv moman an franchman jiskaprezan m pa ka kwè l. Ou la di m moman an Masay sa vle di se yon bagay reyalite? E sou zye nou wi madam nan tiye m nikita.
Sa vle di son bagay ki konfime. Tracy dim sa m pa kwè nan Tracy m ou vin dim menm konplo nou fè. Jiska prezan kwen di bagay la ap tounen nan tèt mwen franchman m paka kwèl pafwa map mande eske son rèv oubyen son reyalite. Bon sa vle di madam nan gele kilo poul pran Nikita poul tiyel. Byen ke m konnen jan janl di an Nikita Nikita kòmsi la li pa fè bagay yo janl dwe fè yo. Malgre m sèmante sou vi moun ki pi chè pou mwen ke lajan pa ka ranplase pou m fè w konprann ke m pa nan relasyon ansanm avèk Jimmiky, ou stil pa kwè toujou? Men jiskilè w ap fè m yon ti kras konfyans Acra? Jiskaprezan, tout sa w ap di m lan youn pa konsène m. Sa m ap di w lan, youn pa konsène m. Pase, e bagay frekan sa monchè, m pa ka ap mache pou jenn gason ap kwè m nan lari ap poze m kesyon wi pou m kite madanm mwen pou l ka aprann poukisa sa fèt. Poukisa? Tout bagay sa yo ka fè yo. Yo ka fè yo. Pa gen moun non ki pa fè erè Masya a chak moun ki fon erè gon dènye chans wi moun ka bay pou madam nan gen kè li tiye ti demwazèl la sa tèlman fèm mal mwen mpa mwen Masya mpa bò manti mwen manvi kite travay sa. Kwen ti tèt ou pa dwat kòman kite travay la kite travay la madam nan ap touye w tou wi. Touyem. Mwen franchman pafwa m konn panse se blag madam nan bay. Pale fèt. Ou pale wi Afra. Se pou sa yo te met langaj e pou ka pale. Se se sa pral depan de ki sa moun nan ap di w a ki enterè li pral di sa l ap di w lan. M te ka toujou nan pale ansanm avèk Jimmiky. E pou di Jimmiky se w santiman drapo l genyen l toujou reve anlè e santiman kap li e van kap pote l. Pou di l fre dan l li fre zago l nan afè moun jan l vle. Dede sa w ap di m nan la tou mwen m sa w ap di a m pa konnen. Dede sa m ap di w sa w ap di Afra w ap di m konsa o. Poukisa map e mwen k voye Jimmy ki vin pale ansanm avèw? Daprè ou nan may ou mete nan tèt ou ke se mwen menm ki voye Jimmy? Mwen menm konn panse se presyon madam nan ap bay yon fason pou n fè tout sa n dwe fè jan n dwe fè l la. Ebyen mwen menm nan se se sa m te panse tou wi. Men la bagay yo pran yon lòt faz. Ou wè madam nan, fò n trè pridan ansanm avè l. Imajine w, pou Jimmy ki jwenn mwen nan lari ap fè m gwo menas, lap tire m, lap boule m, li ka rache m tout bagay sa yo, akoz de ou. Banm diw moun kap fè a ou janm tandel nan pale anpil. Ou menm ki di, ou menm ki di. Ou panse si Jimmy ki te ka fè yon bagay vre se konsa l tap rive sou ou. M di, de tout fason m di. Se pil pale, pil pale sa yo l ta pral fè avè w. Te kwè si l te gen yon zam nan men l oubyen nenpòt sa l tap fè, se veye l tap veye w kou wap soti lakay l oubyen wap soti yon kote l kenbe w laji manchèt sou ou oubyen laji bal sou ou. Ou panse Jimmy ki tap fè yon bagay vre? Ou pa di Jimmy ki e pedan l pedan konsa. Franchman Masya m pa ye son rèv map fè m panse se reve map reve Masya m poko janm ka imajine Nikita ki mouri. Imajine w menm si Nikita detounen l de règleman yo men mezanmi Kuentie viv pou tap viv bagay sa jan l touye l jan l retire lavi Nikita fout ta di son chyen menn. Ah papi sa gen la.
Ban m di w, m gon ide. E bagay sa wi. E bagay sa wi. Pou sa w fè m tout bagay sa yo. Ou konnen m konnen m gen pesans viv pou ou. Alè depi ou desann devan m, m ap desann tou. E pou sa w mache frekante lòt nèg k ap vin fè menas la yo. M pa frekante lòt nèg cheri. Ban m di w sa m gen pou m di w la non. Sa gen la. Ou pale non, bat pale cheri m ap tande w. Pou nou evite Jimmy ki plede boure zago l nan relasyon nou jan l vle. Ou konnen.

Map retire mwatye nan kob m gen sou kamyon an pou m ba ou Jis pou w ka evakye dezòd nan pou yon ti moman jiskaske m jere presyon di Miki an Mwen menm ou konnen m pap ka al ansanm avè w Tande! Ou te ka touye m tou Woy! Ou te ka touye m tou

E madanm ou? M pa konprann ou Jimmy ki. E ou menm jèn gason sa m te di w? Pwopriyete prive w m ye?
Sa m te di w? Ou pase lòd sou mwen jan w vle? Meni.
Eske m pa t di w konsa pou w pa pale ansanm avèk Akra? Pou nou relasyon Meni. Ebyen Akra sa a menm? Meni. Sa Akra sa a e pou ou? M pa t di w kite ansanm avè l? Kondisip ou? Sa m te di w? Pou m kite afè?
Kisa m te di w?
Reponn mwen, kisa m te di w?

Pè lèm pran nouvèl sa non. Paske mwen menm Masya. Si w wè Nikita fon sèl erè. Bon madam nan tiye l m pa menm bezwen di w pou mwen menm paske mwen menm m fè plizyè erè. Queen si w seryez. Ou se zanmim Masya nan baz la m paka ba w manti. Seryez ou sa fè map di w konsa fè atansyon. Paske madam nan pap ezite retire lavi nou Quency. Dayè bouzen nou ye Quency gon jan pou nou ye. Ebyen sam fè yo se li gen rapò avèk bouzen an Li gen rapò avèl wi Marcia Men pa bliye règleman yo egziste Quency si madam nan konnen ou konn. Li pa konn tande dat sa Ou konnen m se sèl moun ki pa renmen tann ou M gon misyon pou ou Banm telefòn nan blan.

Manti, ou pa ye sou blag myè? Ou seryez? Ee, dale! Nan chak ki zanmi m gon ti monnen nan menm Masya Imajine w byen Masya gen de nèg nou kwaze ansanm avè yo Masya Se bòs yo ye moun yo tèlman gen kòb Avè di la mwen menm m pral kite kòb sa yo ale Non cheri Prensipal byen nou te siyen yon kontra nou te aksepte kidonk nou pa ka fè otreman Ebyen ma cheri mwen menm kòb sa yo m nèg mwen menm Masya m poko janm jwenn yon ti moun ki pa yon ti malere non Se a bòs m kwaze Masya m pral pil kòb sa yo ban mwen m pral kite yo ale a pou tèt madam nan